yo pa kab yon militè kap vòlè mètnan mètnan ap redil ankò eske pwosedi ki nan règleman yo te swiv mwen menm mwen konnen ke komisyon dankèt la pa swiv li sa ou pa kab di nan ankèt la yo pa mete yo li enposib. pou nan ankèt la, non moun ki pote akizasyon an pa nan ankèt la. Men yo mete ensi koni. Sa ke m ap di w, ankèt la pa kapab pran lòt desizyon ke yon rekòmandasyon. Komisyon dankèt la tande moun nan, epi w panse ke l sifizan pou nèk yo revoke moun nan, fò moun nan gen dwa a yon jistis ekilibre. e se poutèt sa fè yo rekòmande pou l pase devan yon tribinal. Paske si l te pase devan yon tribinal, ou wè tout chòk bagay la fèt la, sa pa t ap rive. Paske jijman devan tribinal la se yon jijman piblik. Laprès gen dwa asiste l. Paske jijman pa kab fèt an kachèt. Mentnan si jijman an te fèt nou te gentan tande tout istwa sa a epi nou te vin wè ranvwa a fèt jan l fèt la nou pa t ap choke otan ke nou choke a. Pa egzanp ankèt la pa kab fin fè ankèt epi di pou yo voye misye nan prizon. Moun ki akize moun nan oblije prezante, yo oblije site l kòm temwen a chaj. L ap vin e se akizatè militè a k ap site l pou l vin devan tribinal la. Mentnan. avoka defans lan ap entèwoje l kontradiktwaman. Pase moun nan pa kab dègè li vin pote akizasyon an konsa, li pote akizasyon an, li pote yon plent, li fè yon akizasyon. Mentnan, akizatè militè a, se li menm ki sa, se komisè di gouvènman an pou tribinal militè a, pral soutni akizasyon an. E. Fas a akizatè militè la, ap gen le defandeur ki pral entèwoje temwen sa kontradiktwaman e tou lè 2 avoka yo gen menm posibilite a. E se sa k pral pèmèt tribinal la gen bòn konsyans ke moun nan koupab. ou l pa koupab, si l koupab èske l gen sikonstans atenuant e èske gen sikonstans agravant. E se sa tribinal la pral reyini pou l rann desizyon. Lè l fin rann desizyon an, tribinal militè a, lè l fin rann desizyon an, li voye desizyon an bay kòmandan an chèf la. E se kòmandan an chèf la ki pral deside aplike rekòmandasyon tribinal la ki obligatwaman, si moun nan yo rekonèt li koupab, ap gon pèn danprizonman kanmenm. Mentnan, yo kab rekòmande pou yo degrade moun nan. Pa egzanp, moun nan te gen dwa premye lyetnan, yo redui l o grad de senp sòlda. E li pral fè prizon an antanke militè. Paske, se antanke militè, e se sa k fè yo jeneralman, yo redui grad moun nan. Yo degrade li e l al nan prizon kòm militè. A lekspirasyon de sa pèn, yo ranvwaye l dè Fòs Zame Dayiti. Se lè sa yo pral aplike atik ke m tande yo site a, ki nan paragraf 7 la, ki deside di ranvwa. Paske yon moun kapab ranvwaye nan lame pou yon pil rezon. Donk, èske nou wè? lespri jistis militè a, si yon sivil vòlè yon kabrit pa egzanp, yo gen dwa kondane l a 6 mwa prizon. Si se yon anwole ki fè l, yo gen dwa kondane l jiska 2 zan prizon. Si se yon souzofisye, yo gen dwa kondane l pi wo toujou. Men si se yon ofisye ki fè menm zak la, nan menm kondisyon yo, l ap pran 10 zan prizon. Paske a chak fwa ke moun nan nan yon nivo pi wo nan lame a, lame a sanse deside ke li enstwi misye twòp pou l evite yon bagay ki mal, sitou bagay ki lye a la tèt, a lonè pou l fè l. Donk se yon jistis spesyal li ye, li gen règleman l e kòm devan tout tribinal, pa egzanp, manyèl jistis militè a, prevwa plaj de sanksyon ke yo kab bay yo. Menm manyè pou yo rache ensiy de grad la, se prevu, se konsa yo prevwa pou fè. Mentnan, akote de sa k fèt la, nou kapab poze kesyon, eske tout pwosedu pou arive a sitiyasyon sa te respekte? Mwen menm mwen konnen trè byen sa règleman yo di pou yo rive a konklizyon sa. Jeneralman kan gen yon plent kont yon militè, premye sa yo fè yo nome yon komisyon dankèt. Mwen menm pèsonèlman lè m wè sa, mwen pa t choke men mwen te enkyè. Enkyè kote m te poze tèt mwen kesyon. Eske tout pwosedi yo pou yo arive a sa a, yo te swiv yo jan lalwa di? Pou rive a yon pwosedi de ranvwa, se seremoni ou wè yo te fè a, fòk moun nan kondane. Fòk moun nan kondane. E pou moun nan kondane, fò l pase devan yon tribinal. Tribinal militè. Mwen tande anpil moun k ap di ke tribinal militè pa operasyonèl, sa se moun ki pa konnen sa y ap pale. paske le tribinal militè nè pa yon tribinal pèmanan ki syeje an pèmanans. Se yon tribinal ki syeje sou konvokasyon kòmandan chèf lame. Mwen pran pozisyon sa paske m se youn nan moun ki te patisipe nan redaksyon lwa sou règleman jenerou dè fòs zame dayiti a ki yon lwa vote pa lachanm. Ou sot pale de tan procedure yo dwe pran avan yo rive avèk sa n rele ranvwa. Kòman ou kapab konprann yon aksyon pase 27 avril 2026, nou nan kòmansman jen pou tout procedure sa yo ta gentan fèt jiskaske yo procede a ranvwa sòlda yo. Paske selon sa selon sa responsab yo eksplike aksyon an pase 27 avril 2026. Non, sa depan de jan yo ajilize ankèt la. Gen ankèt ki konn difisil, pa egzanp mwen mennen de ankèt, mwen mennen plizyè ankèt, plizyè jijman sou de kad asasina. Sa depann de kad jeneral la, pa egzanp mwen konn, mwen raple mwen te mennen yon ankèt jiska lil de la Gonav. Se nan elikoptè lame te oblije voye plizyè fwa pou mwen te kab ale al mennen ankèt la. Sa depann de fasilite yo mete a dispozisyon komisyon dankèt la. Donk komisyon dankèt la gen dwa fèt an 2 jou. Yon komisyon dankèt gen dwa fèt an 2 jou, tou kòm li gen dwa fèt an 2 mwa tou. Sa depann de nati espès la. Men kounye a, kòm responsab yo anonse yo kon, yo anonse yo konfime sòlda yo vòlò sik yo vre. Mentnan, kant il saji de tan yo ta dwe fè nan prizon pou zak sa, paske aktyèlman sòlda yo deyò, yo ap mache nan emisyon yo. Mwen pa konnen. Se sa k fè mwen menm mwen poze yon pwoblèm de pwosedi. Yo gen dwa ale twò vit. Yo gen dwa sote sètèn faz nan pwosedi a. Se ki gen dwa mete Leta dan dè difikilte trè grav paske ou pa gen dwa vyole pwosedi a. Ou pa gen dwa vyole pwosedi a. Se sa fè mwen menm lè m te tande bagay la, premye reflèks mwen, m rele 2 ofisye nan eta majò a, m rele 2 moun ke m byen. Dayè. Prèske tout moun ki nan eta mwa jan se de ansyen elèv mwen. Donk nou gen de relasyon de pwofesè a choz. E mwen mande eske nou si ke tout pwosedi yo respekte. Se premye kesyon m poze. Pase mwen menm mwen te gen de enkyetid. Enkyetid mwen yo yo teknik. Sa fè 1. Men yo yo de enkyetid de konfreri. Paske mwen menm kòm avoka militè, mwen konnen yon pil bagay ki gen dwa rive anndan sa k rive a. Paske antan k avoka, antan k avoka militè, mwen konnen pran desizyon nan lame son bagay ki ekstrèmeman delika. Paske ou pa gen dwa ale wè. Donk se sa k fè m demande, eske tout pwosedi yo respekte? e èske yo byen gade sa règleman yo di? Swivan repons ke w te jwenn a ki konklizyon ke w te abouti ou menm? Ou pral mande m pou m rann piblik konklizyon konvèsasyon m te Non, m pa, la m pa mande w kisa ofisye a di w. M konnen w trè byen. Ou konnen m konnen w, bon ann pale lòt bagay. Kolo, pou n fini, pou n fini. Mètnan Kolo, èske sa yo, ann di. pwosedure lan pa respekte, eske sa yo pa lejitimite nan yon sèten sans revandikasyon 2 militè sa yo ki fè konnen se abi y ap fè yo paske selon deklarasyon yo, yo te gen pwoblèm avèk plizyè wo grade anndan lame a? Yo pa gen dwa fè yo abi. Se zafè m ap di w, se zafè m ap di w itilite jijman an wi. Paske yon jijman mennen sou 2 eleman. Leleman materyèl. e leleman moral. Lefè materyèl, pa egzanp, ou tire yon moun, moun nan mouri. Ou frape yon moun a yon machin, moun nan mouri. Ou gen kont avèk yon moun, ou al tann yon anbiskad pou li, ou veye l, ou tiye l. Nan chak ka yo se yon moun ki mouri. Men eleman moral la rann mòtalite a diferan se sa fè w wè nan jistis yo pral pale w de meurtre, asasina, omisid. Tout se yon moun ki mouri. Men. sikonstans ki antoure krim nan vin ba l yon nati diferan e vin bay yon konsekans diferan tou pou akize a. Pa egzanp, yon moun ki frape yon moun nan yon machin, moun nan pral plede l aksidan, li pa yon bagay entansyonèl. Men pa egzanp, yon nèg m konnen ki sòti a mennaj ou epi w al veye misye, w al tire misye.

E se konklizyon sa k pral pèmèt yo pran desizyon. Metan, sou menm sa w sot di m la, Colo, èske li obligatwaman, alò, m ap poze kesyon sa sitou pou de moun ki pral gade videyo a ki pa vrèman gen de konesans nan zafè militè, èske li obligatwaman pou jijman yo fèt piblikman? Pou moun pou piblik la okouran de jijman yo. Jijman yo, la yo fèt pou pibliye jijman. Yo fèt pou pou fè konnen tèl lè tèl lè gon kou masyal k ap reyini tèl kote apati de tèl dat a tèl lè pou jije tèl ka. pou tèl rezon. Non, se lè w rive nan tribinal lè w pral konnen. Ah, yo pap bay rezon a lavans? Non, se lè w rive nan tribinal lè yo pral bay fè yo, epi pral gen temwayaj, pral gen de, paske se sou lè prèv. Paske temwayaj yo, sa fè gen entèwogatwa dirèk, entèwogatwa kontradiktwa, se pou yo wè si moun kap akize moun nan, pap chèche mete plis pase genyen pou l kab fè akize moun nan pi rèd. Teknik entèwogatwa yo pèmèt ou wè entansyon moun nan k ap temwaye a. Pa egzanp, sa w poze a. Sipandan, paske fòk yo entèwoje moun ki akize a tou. Fò moun ki akize a. pwofite rakonte tout bagay, tout fè ki lye a evenman an. Pa egzanp sa w di a, m tande bagay k ap di gen nèg ki te gen kont pou afè mennaj etsetera. Sa ap di devan tribinal la. E lè yo site non mennaj la, tribinal la pral fè mennaj la vin temwaye. Donk, tout eleman ki soti anndan pwosè a fèt pou soumèt a la verifikasyon. Se sa k pral bay prèv yo ki pral pèmèt ou pran de desizyon. Kolonèl, pandan odisyon yo, sòlda yo eksplike menm pou yon minit yo pa fè yo pale ansanm avèk moun ki te swadizan mèt sit yo. Èske se nòmal?
Non, yo pa gen pou yo fè pale avèk moun ki akize l la. Se sa k fè m di w lankèt è diferan di jijman. Ankèt la se pral chèche endis e prèv. Lè l fin jwenn endis yo, kounye an, li chèche prèv yo. E se avèk prèv sa yo ke l pral devan tribinal la. E devan tribinal la, yo pral mete sa moun sa kwè ki de prèv a leprèv de l entèwogatwa kontradiktoa. Colo pou m fini avèk kesyon konfrè w lan poze a, an oken ka, menm nan papye yo soumèt avèk laprès la, yo pa soulinye yon kote te gen yon jijman ki te fèt, mèt sik la te la, sòlda ki akize yo te la. Mwen pa konnen, se sa k fè w wè mwen menm, mwen pale de pwosedi. Paske m alafwa yon militè, mwen se yon militè ki renmen afè jijman yo anpil e m konnen yo byen, m fè prèt 40 ankèt. e jijman. Mwen konnen se zafè mwen menm mwen te premyè kesyon m te poze lè kesyon de la pwosedi. Ki sa a vle di pwosedi a? Ki mach a swiv ki fèt pou fèt pou yo kab rive a yon desizyon. E si gen de fot de pwosedi, sa gen dwa remete tout bagay an kesyon. Paske manyèl jistis militè a trè klè, ou pa kab fè fantezi ladan l. Dènyè kesyon w sou dosye sa pou n fini. Ann di yo ta fè militè yo abi. Yo ta gen de eleman ki pwouve ke yo fè yo abi. Ki rekou yo genyen apar de lame a, piske yo gentan deyò anndan lame a aktyèlman?
Se kesyon sa m te pè pou w pa t poze m. Men m konn ki nèg ou yo t ap poze m li kanmenm. E se premye fwa ou poze m yon kesyon, mwen p ap reponn. Paske mwen pa nan yon postir de chofe dife. Ou pa ta renmen ede militè yo kòmanse militè? Pardon?
Pwoblè, yo konn di, menm jan yo konn di, pwoblèm yon gason pou tout gason, pwoblèm yon militè pou tout yon Non, militè. non, non, non, Bwa dame ede yo. non, non, non, non, non.
Pa egzanp, gen de moun kòm avoka, gen de ka yo pa pran. Pase mwen menm lè m pran yon ka, m pran ka tout vis, tout kondisyon. E gen de bagay mwen pa gen dwa fè. E mwen gen opinyon, opinyon pèsonèl mwen sou sa k pase a. E jiskaprezan mwen di, gen de dokiman pou m ta al konsilte pou m verifye. Men m gen de sètitid. Epi gen yon lòt aspè nan kesyon an, se non sèlman aspè, paske ou wè lalwa, lalwa di w lè w ap aplike l, fò w pa aplike l tankou yon avèg. fò w etidye sikonstans ki antoure sa k pase yo e moman an. Pa egzanp, nou wè jan sa fè yon gwo chòk nan popilasyon an. E moun ki chèf yo pa kapab pran l alalejè non. Pou yo nèke di, an non nèg yo se vòlè yo vòlè, moun k ap di yo fè nèg yo abi se vòlè y ap tolere. Se yon konklizyon. Se yon kòmantè ki ta kab yon kòmantè leje. Paske ou pa kab, pou ki sa fè devan yon tribinal yo pèmèt ke piblik la vini? Se paske yo kapab soumèt ka a a lemosyon di piblik, a lemosyon popilè sa kont. Se pa paske moun yo, gen anpil moun ki di yo pa dakò, yo pa renmen, yo choke pa rapò a jan bagay la fèt la, ki di ke moun sa yo gen tò. Ou pa kab retire emosyon, apresyasyon moun yo. Gen anpil moun mwen tande kap kòmante ki di, se menm jan ou tande yo di ou, si ou di fòk yo pale avèk gang, se paske se gang ou ye. Sèt yn konklizyon two rapid.
Pa egzanp, lè w di moun ki pa dakò avèk, k ap fè kòmantè di ke, mwen menm pèsonèlman, mwen twouve ke gen yon dispwopòsyon ant reyaksyon piblik la e sa k pase. Se opinyon pèsonèl mwen. E si se mwen menm ki t ap deside, petèt m pa t ap deside konsa. Mwen kwè ke gen yon dispwopòsyon. Mentnan sa pa vle di ke m dakò ke yon nèg nan lame yo al vòlè. Sa se klè. E menm jan moun ki di sa yo tou, mwen pa kwè se dakò moun yo dakò ke yon militè gen dwa al vòlè. Yo kab twouve bagay la eksesif. Premyèman paske yo pa abitye. E dezyèmman se yon bagay ki nou pa kab inyore chòk la. E moun ki koze chòk yo konn trè byen sa fè. Paske se yon mesaj ke yo vle voye. Men jeneralman mesaj sa li voye dan lè zansèt militè pou yon militè konnen pou l pa pran chans al fè zak sa ke mesye sa yo fè a.